Bonjou bonswa telespektatè, telespektatris, fanatik zanmi Junior Bon Bagay yo, depandaman ki kote e ak kilè ou pral gade video sa a mwen salye w. Jodi a video sa ou pral gade la se baraj Marion, malgre video sa ou te gintan gade l deja. men jodi a li konplète yon lane depi prezidan Jovenel Moise te inogire bèl travay sa li te reyalize nan peyi a. E nou konnen baraj Marion se yon pi gwo baraj ki genyen nan peyi Dayiti. E prezidan Jovenel Moise te gentan di sa deja. Men jodi a medam di mesye mwen wè l nesesè malgre prezidan an li menm li pa la ankò men bèl travay sa li te fè pou peyi Dayiti e kote li tap goumen avèk anpil lyon nan peyi a, lyon sa yo pat menm vle kitel fè travay sa, lyon yo pat menm vle poul te fè bèl travay sa. E jounen jodia la prezidan Jovenel Moïse li pa la ankò, men lè nap panse, lè nap imajine nou travay sa pou ki moun li rete? Bèl travay sa, èske se pou pitit prezidan Jovenel Moïse li ye oubyen pou madanm prezidan Baraj Marion li ye? Baraj Marion se pou Ayiti, se pou pèp ayisyen an. Jounen jodi a, prezidan Jovenel Moïse mouri, li pa ale avèk yonn nan bagay li t ap redi goumen pou l te fè pou peyi Dayiti. E jodia mwen wèl nesesè apre yon lane apre medams mesye nou kapab retounen ansanm avèk memwa w pou tande pawòl prezidan Jovenel Moïse tap di kòman pèp ayisyen an te kontan lè yo te wè prezidan Jovenel Moïse te inogire ofisyèlman baraj Marion e kote li te pran sèlman 3 lane 3 lane sèlman. e Prezidan Jovenel Moïse te genyen kèk bagay li ta pral fè nan baraj Marion. Travay yo yo potko fini, men jounen jodi a la e nou wè ansyen Premye Minis Claude Joseph t ap pale sou baraj sa, nèg yo preske bliye tout travay Prezidan Jovenel Moïse t ap fè nan peyi a. E pratikman travay yo, yo abandone. Pa genyen pyès moun ki pou kontinye ak travay sa yo. E jounen jodi a m te wè l nesesè pou m te kapab montre w bèl travay sa a, pou m te kapab retounen ansanm avèk memwa w E nèg yo mèt fè sa yo kapab fè. Prezidan Jovenel Moïse ap toujou rete nan memwa pèp ayisyen an. E ou pral gade ansanm avèk mwen pou w tande pawòl, pou w tande kòman pèp ayisyen an te kontan lè yo te wè Prezidan Jovenel Moïse te inogire ofisyèlman bèl travay sa a e li t ap fè pou peyi Dayiti.
An nou bat yon gwo bravo pou gwosè ouvraj sa a ki pwouve ankò yn fwa ke lè nou met tèt nou ansanm, lè nou ini, nou kapab fè gwo, gwo travay.
Premye me 2021 sa a, se yon premye me trè spesyal. Gouvènman an chwazi premye me sa a pou l inogire kokennchenn reyalizasyon sa a ki se Baraj Maryon. Pou anpil moun se yon rèv, paske dènye fwa peyi a te gen yon baraj ki te konstwi ak rezèvwa, se sou lokipasyon amerikèn. Li te kòmanse nan lane 1930 sou prezidan Vincent, e li te inogire nan lane 1971 sou prezidan.

Prezidan François Duvalier, de 1957 a 1971, e l vin inogire sou Prezidan Jean Claude Duvalier. Se pou m di nou ke rapèl sa yo m fè l, se pou m fè nou konnen baraj sa a li te pran 41 lane. 41 lane pou l te konstwi. Lè m te pran desizyon pou m kòmanse konstwi baraj sa a, baraj Marion an, Mwen te konsilte anpil gwo ekspè, ekspè ayisyen tankou etranje. Yo te di m m ap bezwen 70 milyon dola pou m konstwi baraj sa a e konstriksyon an ap pran 15 an pou l fini. Ebyen baraj sa a n ap gade la a, Koute leta ayisyen anviwon 10 milyon dola ameriken e nou pran 3 lane sèlman. Men pa bliye, 3 lane kote ouvriye yo, enjenyè yo, operatè yo, kontremèt yo, tout moun sa yo te travay 24 è sou 24. Sa vle di se pa 3 zan nòmal, 3 zan kote moun travay 8 èdtan pa jou. E yo travay senk jou pa semèn. Se twazan kote yo travay sèt jou pa semèn e vennkatrè sou vennkat. M pwofite okazyon an pou m remèsye fanmi moun sa yo, teknisyen yo, tout ouvriye, bòs mason, tout moun mannèv ki travay pou reyalize gwo zèv sa. Mwen konnen pou reyalizasyon baraj sa a, gen plizyè fanmi ki viv de ti moso tè yo inonde yo. Paske fò n pa bliye, kokenn chenn travay sa a, li fèt pou nou wè lak sa a. Tè sa yo se jaden ki te gen sou yo. Men pou nou te pran san karo tè sa yo, pou nou te inonde yo, nou te pran yo, paske nou konnen san karo tè sa a, li pral wouze ven mil karo tè. Sa vle di di mil karo nan premye tan, e di mil karo nan dezyèm tan. Paske lè nou konekte baraj sa ak lòt rezèvwa nou pral konstwi sou rivyè Tèrye Wouj, sou rivyè Twou di Nò, nou pral ka wouze on total de 20 mil ekta tè. Sa vle di, ann fè on kalkil. 20 mil ekta tè, an n ta di gen 6 moun ki travay sou chak ekta tè. 20 mil miltipliye pa 6, sa ba w 120 mil anplwa dirèk ki pral kreye nan zòn nan. Men pa bliye, sonje m toujou di nou sa, Jean Marion ye kounya. L ap ka wouze 10 mil ekta tè nan komin Gran Basen, Fò Libète ak Tèrye Wouj. Nan dezyèm tan, li pral wouze tè nan komin Karakòl, nan komin Twoudinò ak nan komin Limonad. Men pa bliye, se pa Maryon sèlman n ap konstwi. Sistèm baraj Latani an, ki te konstwi depi nan lane. 1956 sou prezidan Maglwa, li pa t fonksyone depi 1981, sa vle di l gen 40 an depi l pa fonksyone. Enjenyè kiben yo ak enjenyè ayisyen yo ki konstwi baraj Maryon an, Se yo menm k ap konstwi baraj Latanri a. M vle pale baraj sou ki sou Grand Rivyè di Nò a. Baraj sa a, li menm, li kòmanse nan mwa jiyè 2020 an. Li, jan yo di mwen, si pa gen kontraryete, l ap fini nan mwa jiyè k ap vini la a e li pral kapab wouze 4 mil ekta tè. Pou baraj k ap konstwi sou rivyè Masak la. Baraj sa a, li pral ka irige 2500 ekta tè nan ba Maribaro e, jan nou tande teknisyen yo, enjenyè yo di an tou, baraj sa ap fini nan mwa septanm k ap vini la a si pa gen gwo kontraryete. Kidonk. Nou te ban m pouvwa. Nou te ban m pouvwa pou m travay. E se travay m ap travay, paske m pa konn fè lòt bagay ankò ke travay. Se pou sa nou te ban m pouvwa. Prezidan yo kap vin apre m nan ap vin jwenn baraj sa yo deja konstwi. An nou mete tèt nou ansanm pou pèp ayisyen nou di nou renmen an. M vle pale avèk tout frè m sè m ki nan politik yo. An nou met tèt nou ansanm paske nou di nou renmen pèp ayisyen. An nou met tèt nou ansanm pou pèp sa a. Pou Nou kapab Kontinye travay Pou pwojè sa yo rive nan bout yo M vle pale pwojè kap konstwi sou rivyè latanri sou grand rivyè dinò m vle pale de baraj latanri e pwojè kap konstwi sou rivyè masak m vle pale de baraj kap konstwi pou wouze plèn ba mare bawo. Mwen konnen ke nou konnen deja lajan ki konstwi baraj sa a, li soti nan trezò piblik la. Kidonk se lajan taks ak enpo ayisyen konsekan e onèt ke peyi a kolekte atravè DGI ak ladwann Ki fè gwo zèv sa nou wè a, li konstwi. Nou dwe fyè de gwo reyalizasyon sa a. Baraj la pa pwopriyete prive Prezidan Jovenel Moïse. Li pa pou fanatik Prezidan Jovenel Moïse sèlman tou. Li pou tout Ayisyen k ap viv nan rejyon Nòdès ak Nò peyi a. Ke se moun ki renmen Prezidan Jovenel, ke se moun ki pa renmen Prezidan Jovenel. Menm jan solèy la leve pou tout moun. Solèy la li pa leve pou yon gwoup moun, pou l pa klere je tout moun. Se menm jan baraj Maryon sa pral sèvi. Ke moun ki pou prezidan, ke moun ki pa pou li. Ke moun ki di fò peyi a. Bon baraj la pou yo tou. Pou l pou l pou baraj la pwodui manje pou yo manje. Paske m konnen yo renmen manje bon ti manje òganik. Baraj sa a pral pwodui bon ti manje pou yo manje. Baraj Maryon sa a senbolize anpil bagay pou administrasyon m nan. E pou mwen pèsonèlman, li senbolize vizyon m kòm chèf Leta peyi a ki te pwomèt pèp la pou l met manje nan asyèt li e mete lajan nan pòch li. Lè m t ap di sa nan kanpay, anpil moun pa t konprann. Jodi a. Mwen kontan e mwen fyè pou m di popilasyon Gran Basen, Terye, Roujo, Pèch, Akil, Samdi, Malfeti, Fò Libète elatriye, mwen respekte pwomès mwen, mwen respekte angajman m, mwen respekte pwomès mwen te fè yo pou m ba yo dlo pou wouze jaden yo. Pou yo fè manje pou mete nan asyèt yo epi devlope agrikilti pou fè lajan rantre nan pòch yo. Moun malfeti, m sonje nan kanpay la, gen yon dam ki te bay tèt li non l te di l se madan Jovenel. M konnen w la, w ansanm avèk nou. Men m sonje moun malfeti yo, m te di nou si nou vote m nou ban m pouvwa a, Rivyè Maryon pap ka vin inonde nou ankò. Jodi a, moun malfekti ap sispann dòmi sou tab lè Maryon desann. Moun malfeti ap sispann pran do kay lè Maryon desann. Baraj Maryon senbolize viktwa volonte politik yon ekip. Se pa volonte politik pa m sèlman. Lè yon ekip gen volonte politik, lè nou travay ansanm, men ki mirak nou ka fè. Malgre barikad, malgre tout kraze brize ki te drese sou chimen nou pou n pa t reyalize rèv sa a, nou pa t febli. Nou pa t fè bak, nou kenbe fèm. Paske, volonte nou ak konviksyon nou pou n sèvi pèp la te pi fò pase obstak sa yo. Baraj Marion senbolize bon rezilta kowoperasyon peyi Kiba ak peyi Dayiti. Lè mwen te rankontre prezidan kiben an, Miguel Diaz-Canel, li te di m, Prezidan, pou jan mwen w pale m de baraj sa a, m ap voye meyè enjenyè kiben mwen genyen Kiba pou vin ba w kout men. Li kenbe pawòl li. E nou gen avèk pou pi bon enjenyè iben ak jenn enjenyè ayisyen yo. Jèn enjenyè sa yo ki reyalize mèvèy sa a jodi a, rezilta yo yo la nou wè yo ak zye nou, n ap gade yo, n ap viv yo. Sa montre lè gen respè youn pou lòt nan yon kowoperasyon, rezilta yo ap dire pou lontan e y ap pwofite pou de peyi yo. Nan kowoperasyon sa a, nou te mande sa. Poukisa se paske nou konnen sa se li menm kap bon pou peyi a. Nou te mande sa nou bezwen e peyi Kiba te ban nou l. Mwen regrèt ke restriksyon sanitè kovid 19 la anpeche Prezidan Miguel Diaz asiste seremoni inogirasyon sa avèk pèp ayisyen an. Men nan non pèp ayisyen an, mwen di l mèsi E map mande nou pou nou bat yon gwo bravo pou li ak tout pèp kiben an. E map mande nou tou pou nou bat yon gwo gwo bravo pou enjenyè kiben ak ayisyen yo ki te met tèt ansanm pou reyalize rèv sa a. Ouvriye yo, operatè yo, bat bravo pou yo. Gran basen moun opèch ki te kanpe, ki jodi a rèv sa vin vin yon reyalite, m di nou mèsi. Baraj Maryon senbolize tou rezilta batay n ap mennen pou nou metrize ak jere dlo lapli ak dlo rivyè nou yo k apral tonbe nan lanmè chak ane. Se 40 milya mèt kib dlo k al tonbe nan lanmè. Lè se pa inondasyon ki devaste rekòt nou yo, se sechrès ki boule yo. Kidonk, konstriksyon baraj Maryon se yonn nan pi gwo desizyon administrasyon m nan pran pou pwoteje basen idwografik yo, paske, Gen 42 lòt rivyè ki makònen kòn lonbrit yo ak rivyè Maryon. Fò n pa bliye, rivyè Maryon soti nan komin Valyè. Sa vle di, lè nou pran basen idwografik sa a anlè a, M wè minis agrikilti a sot pale basen idwografik maryon an sèlman, men kounye a m ta renmen pale nou de tout gwo basen idwografik nò a ki reprezante 1 vennsetyèm nan tèritwa nasyonal la. Sa vle di, s on basen idwografik ki mezire mil kilomèt kare kote li soti depi Montòganize, li pase pran tout zòn. Valyè, li pase pran Karis, li pase pran Gros Roche, li pran Dipiti, Sent Sizann, l al pran Grand Rivyè di Nò, monte nan tout zòn Sitadèl, li janbe l ale sou Pò Mago, tout zòn sa a l al mouri nan Pòdepè nan yon lokalite k rele Balade. Biyon se la mòn sa a fini, mòn sa a nou wè kote rivyè sa a soti a. E se sa jodi a, nou di ke si nou vle retounen mete manje nan asyèt moun yo, fò nou pran an konsiderasyon se. M remèsye piblikman Premyè Dam nan pou gwo pwojè sa a ke l met sou pye zafè kafe a. Zafè kafe ke l ap plante nan anpil mòn nan peyi a. M kwè ke Prezidan k ap vini an, l ap gen pou kontinye avèk travay sa yo. Dayè, sonje sa m te toujou di nou, mwen di nou, Ke nou te ban m pouvwa, nou pa t ban m pouvwa pou m goumen ak moun. Nou te ban m pouvwa pou m goumen ak mizè, pou m goumen ak soudevlopman. Nou menm, nan pi wo nivo Leta, Nou konprann trè byen ke dlo, dlo de sifas, se yon pwodui ra, presye e ki enpòtan anpil. Se pou sa nou vini avèk Enstiti Nasyonal Resous Idrik ki se yon gwo zouti ka pral travay avèk DINEPA, e tout lòt aktè ki nan kesyon jesyon dlo pou vin avèk meyè solisyon nan zafè jesyon dlo rivyè, dlo lapli elatriye. Li klè ke peyi a gen yon gwo feblès nan kesyon bay moun dlo pou bwè. Nan fason pou n trete dlo moun fin itilize, sa yo rele dlo ize yo, jesyon dlo lapli ak dlo rivyè. Pwoblèm sa yo pa sèlman egziste ann Ayiti, nou jwenn yo tou nan peyi devlope yo. Jodi a, nou pa kontwole espas iben nou yo. Sa lakoz pwoblèm sa yo vin pi rèd paske egzòd riral la vin egzèse gwo presyon sou enfrastrikti nou yo ki deja pa t twò solid. Konsa, anviwònman nou an vin pi degrade. Itilizasyon dlo ki nan nap freyatik nou yo pa t dwe premye chwa nou. Nap freyatik nou yo te dwe konsidere kòm rezèv dlo lè rivyè nou yo manke dlo. Men malerezman, nou chwazi solisyon ki pi fasil la, ki pi katastwofik la tou. Mwen menm lè nou wè mwen fou epi pou m mete ponp solè yo nou swiv se kote k pa gen rivyè men kote ki gen rivyè yo nou mete ponp solè yo sou rivyè yo pa egzanp sou flèv twa rivyè m wè zanmi m yo nan nòdwès la k ap gade m yo wè ke nou mete ponp solè nan zòn polen lakòn nan zòn Aubin, nan zòn Andro e n ap kontinye mete ponp solè sou tout vale Twa Rivyè a pou nou rive jis nan zòn Davi, nan zòn Grepen pou nou wouze tè yo apati de gran de flèv Twa Rivyè n ap wouze yo avèk solèy la paske se sa n te di tè yo, rivyè yo, solèy la ak moun yo fò nou mete yo ansanm pou pou nou met manje nan asyèt ou ak lajan nan pòch ou. Nou gen 284 rivyè nan peyi a, men se sèlman 2 rivyè ki gen rezèvwa sou yo, nan 284 rivyè. 2 rivyè sa yo, se flèv Latibonit ki gen baraj Pelig sou li, e dezyèm rivyè a se rivyè Maryon ki genyen on baraj ak rezèvwa sou li. 2 grenn rivyè sèlman. Yonn ki te fèt an 1930, lòt la fèt an 2021. Sa vle di. Se yon obligasyon pou prezidan k ap vini an. E m te di li, m di mwen menm kòm prezidan peyi a, m pa gen kandida men kòm Jovenel Moïse mwen gen kandida. Paske prezidan k ap vini an fò l kontinye fè travay m ap fè yo. Se kandida pa m nan sa. M voye nouvèl la m konn anpil moun nou pral pale Jovenel Moïse gen kandida prezidan Jovenel Moïse pa gen kandida paske Jovenel Moïse moun ki pral kontinye fè travay li a se moun sa ki kandida Jovenel Moïse paske travay pam se mete kouran nan peyi a travay pam Se konstwi baraj irigasyon ak rezèvwa sou li nan peyi a. Travay pa m, se konstwi wout nan peyi a pou n konekte zòn de pwodiksyon yo ak zòn de konsomasyon yo. Se sa k travay mwen. On moun ki deside vin dirije peyi sa a, se yon obligasyon li ye pou ou pou kontinye travay sa yo, paske si nou bezwen on peyi meyè, Nan dizan, nan ventan, nan trantan, nan senkantan, nan santan k ap vini, se kounye a pou nou kòmanse avèk travay engra sa yo. Travay ke nou pap wè rezilta yo tousuit. Se de travo k ap mande tan pou nou wè rezilta yo. Mwen vle pwofite okazyon sa a pou m fè yon ti presizyon pou tout moun k ap tande m la. Baraj Pelig ak Baraj Maryon an pa gen menm objektif premye. Sa vle di, gen anpil bagay ou jwenn nan Baraj Pelig, w ap jwenn li nan Baraj Maryon. Men sonje, objektif premye Baraj Pelig se te pou l te pwodui elektrisite. E objektif premye Baraj Maryon se pou l wouze tè. M vle sa klè. Sèke Baraj Pelig. Li ka pwodui 54 megawat elektrisite, men pa bliye, li pa t ap ka wouze ankenn tè si Prezidan Dumarsais Estimé pa t fini, pa t kontinye konstriksyon baraj sou rivyè Kano a an 1948. E baraj sa a, nan komin Ti Rivyè Latibonit, te. Sa vle di, se baraj Kano ki fè distribisyon dlo apati de 2 kanal. Mwen vle pale de kanal mèt riv goch e kanal mèt riv dwat. E pa bliye, lè gen sechrès, fòk gen abitraj ki fèt. ant minis travo piblik la e minis agrikilti a pou yo konn kisa y ap bay priyorite, èske se wouze vale Latibonit lan oubyen se pwodui kouran. Kant sitou baraj Maryon li menm, premye objektif li jan m te di nou, se irige tè agrikòl nan rejyon Nòdès ak nan Nò. Nou vle bay jenn gason ak jenn fi mwayen pou yo viv de agrikilti avèk diyite. Tout jèn ki kite rejyon Nòdès la, k al travay kay vwazen, se nan agrikilti anpil nan yo al travay. Sa vle di, n ap kreye kondisyon pou yo tounen lakay yo, pou yo vin nan plante tomat, nan keyi tomat, pou yo vin nan plante kafe, nan keyi kafe, pou yo vin nan plante bannann, nan koupe bannann. Pou yo vini nan plante diri nan koupe diri pou yo vin lakay yo. San dlo, sa yo pa t ka fèt. Dezyèm objektif baraj Maryon an.